Si l pa kapab pran wout sa a, li oblije pran direksyon Tigwav oubyen Miragwàn pou l al pran yon bato k ap mennen l Feyèn oubyen k ap mennen l Kafou. Reyalite nan Gresye an, li fè santi ke se kòmsi otorite etatik yo mete yo dakò, yo alèz nan sa k ap pase nan Gresye a. Men, sa ki plis konplèks nan kesyon an pou nan Gran Sid, nan Nip, nan Grandans, nan Sidès, etsetera, Se pa Gresye sèlman k ap viktim de sa k ap pase la, se ke yon wout ki desèvi 4 departeman plis rès Lwès lan, sètènman se yon sitiyasyon ki pwodui nan Gresye ki lakòz li, men konsekans yo, yo plane sou tout moun, paske se tout moun nan Gran Sid, se tout moun nan Sidès ki pa kapab travèse pou rantre Pòtoprens. Sa ki fè ke kou lavi an ogmante a yon vitès vètijinez

Pa di anyen paske depi 2 zan lapolis rive la, pa genyen okin avanse apa de swat ki fè yon pa. Wi men swat nan lapolis egalman depite. Eben sa m di w, swat nan lapolis men m di apa de swat paske lòt inite yo ki sou plas sou tèren an se jis nan pwofondè, on pourrait meme dire Se popilasyon k ap pwoteje yo, se pa yo k vini pou pwoteje ni pou pèmèt ke popilasyon an retounen lakay yo. Paske si ou ta ap viv reyalite a kòm se mwen menm ki sou plas, si ou t ap rantre nan komin nan pou w ta wè jistan ki pwofondè utag ale jisk anndan anndan komin nan, anndan fon seksyon kominal, donk la a se tèrib. Epi udmo li menm se jis, an n ta di, se kaziman sou Leyogàn ke l abite. Li fè sèvi.

ki te konn ap ranmase lajan atravè dwat peyaj o menm titre sou vle ke bandi yo eske nouvèl sa te tonbe nan zorèy ou? Nouvèl la te tonbe nan zorèy mwen e ke mwen pat kapab konfirmel paske mwen sou tèren an mwen nan espas la m pat konn verifye sa.

se kòmsi otorite etatik yo mete yo dakò, yo alèz nan sa k ap pase nan Gresi a. Men, sa ki plis konplèks nan kesyon an pou nan Gran Sid, nan Nip, nan Grandans, nan Sidès, etsetera, se pa Grese sèlman k ap viktim de sa k ap pase la, sèke yon wout ki Desèvi 4 depatman plis rès Lwès lan. Sètènman se yon sitiyasyon ki pwodui nan Gresye ki lakòz li, men konsekans yo, yo plane sou tout moun, paske se tout moun nan Gran Sid, se tout moun nan Sidès ki pa kapab travèse pou rantre Pòtoprens. Sa ki fè ke kou lavi an ogmante a yon vitès vètijinez

Pa di anyen paske depi 2 zan lapolis rive la pa genyen okin avanse apa de swat ki fè yon pa. Wi men swat nan lapolis egalman depite. Eben sa m di w swat nan lapolis men m di apa de swat paske lòt inite yo ki sou plas sou tèren an se jis nan pwofondè on pourè menm di se popilasyon k ap pwoteje yo se pa yo t vini pou pwoteje ni pou pèmèt ke popilasyon an retounen lakay yo paske Si ou ta ap viv reyalite a kòm se mwen menm ki sou plas, si ou ta ap rantre nan komin nan pou w ta wè jistan ki pwofondè u ta ale jiskanndan anndan komin nan, anndan fon seksyon kominal, donk la a se tèrib. Epi udmo li menm se jis an n ta di se kaziman sou Leyogàn ke l abite. Li fè sèvi.

Ebyen, bandi ki nan zòn sid kapital la gen tandans pou yo pran direksyon Gresye paske yo rann yo kont ke lè yo Gresye yo trankil, yo pa kouri dèyè yo, pa pèsekite yo, ebyen yo kouri e ke yo vin kache, yo vin mete yo alabri. On moun ki Gresye ki bezwen ale Kafou, l ap peye anviwon 2500 a 3000 goud.

se kòmsi otorite etatik yo mete yo dakò, yo alèz nan sa k ap pase nan Gresi a. Men, sa ki plis konplèks nan kesyon an pou nan Gran Sid, nan Nip, nan Grandans, nan Sidès, etsetera, se pa Grese sèlman k ap viktim de sa k ap pase la, sèke yon wout ki Desèvi 4 depatman plis rès Lwès lan. Sètènman se yon sitiyasyon ki pwodui nan Gresye ki lakòz li, men konsekans yo, yo plane sou tout moun paske se tout moun nan Gran Sid, se tout moun nan Sidès ki pa kapab travèse pou rantre Pòtoprens. Sa ki fè ke kou lavi an ogmante a yon vitès vètijinez

Pa di anyen paske depi 2 zan lapolis rive la pa genyen okin avanse apa de swat ki fè yon pa. Wi men swat nan lapolis egalman depite. Eben sa m di w swat nan lapolis men m di apa de swat paske lòt inite yo ki sou plas sou tèren an se jis nan pwofondè on pourè menm di se popilasyon k ap pwoteje yo se pa yo t vini pou pwoteje ni pou pèmèt ke popilasyon an retounen lakay yo paske Si ou ta ap viv reyalite a kòm se mwen menm ki sou plas, si ou ta ap rantre nan komin nan pou w ta wè jistan ki pwofondè u ta ale jiskanndan anndan komin nan, anndan fon seksyon kominal, donk la a se tèrib. Epi udmo li menm se jis an n ta di se kaziman sou Leyogàn ke l abite. Li fè sèvi

Si l pa kapab pran wout sa a, li oblije pran direksyon Tigwav oubyen Miragwàn pou l al pran yon bato k ap mennen l Feyèt oubyen k ap mennen l Kafou. Eske enfòmasyon sa a tonbe nan zòrèy ou ke ta genyen dè otorite ki te konn ap ranmase lajan atravè dwàn peyaj o menm titre si w vle ke bandi yo? Eske nouvèl sa a te tonbe nan zòrèy ou? Nouvèl la te tonbe nan zòrèy mwen e ke mwen pa t kapab konfime l paske mwen sou tèren an, mwen nan espas la m pa t konn

Ebyen, bandi ki nan zòn sid kapital la gen tandans pou yo pran direksyon Gresye paske yo rann yo kont ke lè yo Gresye yo trankil, yo pa kouri dèyè yo, pa pèsekite yo, ebyen yo kouri e ke yo vin kache, yo vin mete yo alabri.